Nou nan kilti nou gen responsab resous imèn ki se Pabi, Babi Andy e yonn nan meyè. Se konsa sa ye isi. Ok ok nou konn sal ye deja se Marckendy Cadet co Marc Ducap Haïtien TV ki la ansanm avèk ou nou konn sal ye e pdg nou se Georges Emmanuel nou gen kamyamann nou Jean Pierre Idouli jodi a e nou kwè ke se tout manm co Marc yo ki la ki vin back medam kalvè yo kote ke chasse stress production ap fè yon premye edisyon katyèm cho! E katyèm cho ki patwone pa Ti Melo chache stress e ki gen non bon non se Sherley Célicou e ki pou inisyativ li envite Komak kòm youn nan pi gwo pi bon klèb nan vil Okap vin fè fas a fas avèk medam Kalbè yo e nou panse ke nou di tout moun nou pral enjoy nou e bon gon bagay ke map di tankou wè ti jèn sa nou wè la ti jèn sa kap bay la e kap fè yon travay e nan Kalbè Sent Terèz. Jèn sa yo mande ankadreman, mande pou ankadre. E m ap tou fè yon mesaj bay tout otorite yo. Nou menm jèn yo nou pa bezwen zam. Nou pa bezwen zam, nou pa bezwen kouri pou n al goumen. Nou bezwen e pou ou bay nou bakòp avèk talan nou, de sa ke nou kapab. Ankouraje nou, ankadre nou. E w ap swiv an dirèk sou Comac sou Cap Haïtien, e katyèm cho, premye edisyon, ansanm avèk Comac. Medam Comac yo pral bat Medam Calvaire yo so Kom match pa gen nan bouch Padon m manke di match pa gen nan boul Kom match pa gen nan bouch Nou pral wè sak pral pase Medam Calvaire yo ap prepare yo Medam Comac yo menm chita yap tann Medam Calvaire yo So son bel bagay li ye Se pa selman fim ke nou fè Nou fè tout bagay nan kilti a Comac bezwen prezans chak grenn ayisyen Ankouraje, ankadre Abone avek chanel youtube Comac. Tukap ST TV epi Facebook Comac Tukap Haitien TV e one love Andy Baby Master tout moun e nap salye tout gran komite nou Malou e Roselot Donatien ki la ansanm avè nou e se marenn nou pou jou la e nap salye pdg nou Jòj Emanyèl ki la avè nou nou gen Fabi responsab resous imèn ki la ansanm avè nou e nap salye e prezidan nou Dekayèt epi kòdonatè nou Sanon. Sadrak kap gade nou la. One love komak sou kav ayisyen komak fos jenes la. E medam kalvè yo ki ap fè yon aranjman e koutcha ap pale ansanm avèk yo e jan ke wap suiv la e sa se koutcha ki ap pale ansanm avèk yo. Katyem show e ki prezante pa chasse stress prod e se konsa anbyans lan kòmanse nan lakou kalvè sent terèz e nap wè mesye dam komak.

Cap Haïtien TV fas a medam kalvè sent terèz e okap se ki nan nou okap se ki nan nou okap se pa nou destinasyon cap haïtien se la nou gen ti dekayèt pou prezidan. E jan sa ye a se komak. Fas a medam kalvè sent terèz yo katyèm cho avèk ti melo chase strès pa gaye pa gaye nap swiv.

E nwa yo se, medam, jone wouj yo se kalvè, jone nwa yo se komak, e medam kalvè ap mate la, e boul pou kalvè se terèz, atansyon wi, wi, atansyon e, e, e, e nou wè la, la, komak, e se jone nwa, medam kalvè yo se jone wouj, kònè pou komak, e chout la fèt, n ap gade jan boul la ap. Dewoule la e se fi kap jwe, se fi kap jwe, atansyon, atansyon eeyy eyy wi kapitèn nan choute ok boul wi jan nap gade la jwè make jwè kalvè seterèz wi boul la eeyy atansyon eeyy wi Se konsa match la ye, Komak fas a Kalvè Sent Terèz, premye mitan anpil anbyans, katyèm cho avèk Chase Estrès Pwodiksyon ki ap fè yon bon bagay nan Kalvè Sent Terèz, yo chwazi ouvri chanpyona avèk.

E boul pou Komak. Abit la te gentan soufle fot.

Kalvè Sent Terèz fas a Kombat Ti Kap Ayisyen TV Gen bagay! Gen zen! Wi! Ok! Labal pou kapitèn nan! Ey! Ey! Ey! Atansyon! Atansyon!

Fot, anpil la swe fot. Jan ke nap gade la se Komak fas a medam kalvè sent terèz yon trè bèl match katyèm show e jan nou di la medam ki abiye an jone wouj yo se medam kalvè sent terèz yo jone nwa se Komak e nou menm se yon klèb sinema ayisyen anpil animasyon.

Patou chokola! Se konsa plezi a ye nan Kalvè Sent Terèz. E wap swiv an dirèk sou Komak du Cap Haïtien TV e nou menm Komak Club se pa sèlman fim ke nou jwe, nou fè anpil bagay. Se konsa boul la ap.

Se pa sèlman fim nou fè, nou met animasyon nan katye yo, kapab anpil anbyans, ou menm ki anvi yon aktè, aktris ou kapab antre nan Komak, se nou ki pi gwo klèb nan Okap, aprè nou pa gen ankò, nou se nimewo 1, e atosyon atosyon yon boul ap bay ooh deyò. Anpil animasyon nan kalvè senterèz. George Emmanuel pdg nou. Mesdames comment yo chute ballon chute

Chanjman nan kan medam kalvè yo.

Anpil boul! Se konsa sa ye sou plas kalvè sent terèz la anpil animasyon. Anpil animasyon sou plas kalvè avèk Chass Estrès pwodiksyon. Chass Estrès ap bay bagay la. E nou pral moutre w ti tonton w kap fè malè a. Men ti tonton an. Se ti tonton sa. Ti tonton sa wi. Eli Eli e se li kap fè bon bagay nan kalvè sent terèz la epi nou gen bigo bigo katrin son ti vi. Anpil animasyon sou plas kalvè sent terèz avèk komak du kap ayisyen epi medam kalvè yo. Ki patwone pa Chass Estrès Pwodiksyon. E medam yo ap mate la. E boul pou tomat. E toujou 0 0 e jan ke n ap gade la.

E yon club sinema fas a. Jan ap wè la e konnen medam yo plis abitye avèk volebòl wi. Anpil animasyon sou plas kalvè sent terèz la e atansyon boul pou komak eyy eyy eyy e konsa sa ye.

Ki atè e gon jwè koma ki atè. Mastè mesye mwen. Mastè vin jwe pou ok bon on jwè koma ki atè e medam koma ke jan nou wè sa ye a medam kalfè yo. Yo telman jwe sovaj e nou panse ke nou menm nou se yon klèb ki sivilize, ki toujou bagay, kou map toujou jwe yon jan, nou pa nan fot, nou pa nan anyen. Kou mak! E konsa sa ye nan kalvè sent terèz. E anpil moun. E nap mande chak moun kapab abòne avèk chanèl youtube kou mak. Du Cap Haïtien TV e se nou kap fèl. Medam Komak yo Mezanmi Nou kwè nap wè sa kap pase Nou kapab nou ka jwe Mezanmi

Kapitèn, etanke ou menm se manm Komak e fiti aktris Komak, e tout moun sa yo nou ka di se manm Komak e fiti aktris Komak tout ye, men nou gen Kapitèn la ki nan fè repetisyon pou youn nan pwojè ki gen pou soti nan mwa dawout la. Kapitèn, kòman ou santi w nan match la jodi a? Santi w trè byen. Santi w trè byen. Men, èske match la se yon defèt li ye pou ou se yon kè kontan li ye pou ou? Mwen kè kontan pou mwen. Paske nou pa pèdi? Non. Ok, dakò. E ou menm, kòman match la te ye pou ou jodi a?

Dakò dakò oh nou gen ti menè la ki manke vèm manke bliyel etan ke jodi a mwen tap jwe anpil koman bagay la te non pa fè penalite koman koman match la te pou ou trè byen trè byen trè byen malgre sa medam kalvè ou mande penalite men se jwe nou te vin jwe non se jwe nou te vin jwe e nou pa nan penalite match la fini 0 0. E nou gen gadyèn nan ki te gen yon ti chòk nan pye e li tap fè foto. E Tawenda, Tawenda, kòman w santi w nan match la? Ooh match la te vreman enterese m.
Sa se George Emmanuel pdg e nou gen marenn nan Malou. Wouy! E nou gen moun ki reyalize. Se yon Ti melo chase stress se yonn nan reyalite moun ki reyalize pwogram sa Ti melo ou nan TV ko Marc Ducapin TV koman sa te pou ou e pou gran premyè a? Bon m kapab di se yon bèl eksperyans se yon bèl eksperyans pwogram nan poko fini match la fini men pwogram nan poko fini randevou dimanch pwochen. Dimanch pwochen randevou jan ok ou di la.

Ki rele Debora. Debora koman ou ye? Mwen byen. E koman ou santi w jodi a nan match la ki fini 0 0 kòm ak fas a medam kalvè yo?
Pale cheri. E Debora koman ou santi w? Ou kontan? Ou pa kontan paske 0 0? E Debora paske kontan li paka pale paske gen strès lakay li te vini li te di. Se 5 zero yap bat kalvè men malerezman sa pat fini a 5 zero men nan match retou a nimewo 16 konbyen gòl wap fè pou match retou a? Map fè 5 gòl pou li. 5 gòl nan match retou a e nou gen yon lòt yon lòt fiti aktris manm Comac ankò e mwen genlè a Chloé e kòman ou ye aktris.

sinema, nou fè fim, nou gen atis ki chante pami nou, nou gen moun ki danse e trè byento n ap wè sa n ap fè e n ap vini pou match retou. Mèsi. E se konsa Komak ap antre lakay yo kè kontan. Dezyèm match la Komak ap antre a epi l ap jwe Miss Astride toujou.

Bèl aktris ko mak polisye 72 zè a.